Jamm. Nou vini pou n kapab fè entèvyou sa a, se jis pou nou kapab esplike w kòman ke lang kreyòl la li bèl, se yon lang ki enterese anpil lòt moun. Gen anpil paran ayisyen ki pa aprann pitit yo pale kreyòl, e nou santi ke se yon erè ke yo fè. Ebyen jodi a, nou pral. ki pèmèt ke ou kapab tande yon jèn ameriken ki fèt isi, ki pral pale ou kòman ke li aprann lang kreyòl la trè rapid. E ou pral santi nesesite li, ou menm si ke ou se yon jèn ayisyen, ou gen pitit ou ki pa pale kreyòl, ou kapab moutre li pale kreyòl la. Bonswa mesye, kòman nou ye? Anfom wi mesi Euna mwen tre byen e alo nou kapab prezante nou a kominote ayisyen nan e pale kilès nou ye ki kote nou soti e kisa nou fè kom aktivite. Ok non fanm se Elder Scaggs e mwen son misyonè pou legliz Kris Jezikri Le Sen de Denyè Jou. Mwen menm m ap Nou la ansanm nan Florida nan sid Florida epi kisa m renmen fè kòm aktivite m renmen fè video m renmen fè video sinematik e apre sa m renmen jwe football football ayisyen m pa renmen jwe ameriken an. Non pa mwen se Elder Jacques. Ernest ak ti konpanyon mwen gen mwen nan Kore di Sid m ap sèvi kòm yon misyonè pou Legliz Jezi Kris pou Sent Espri Di yo. E sa fè 3 mwa depi mwen kòmanse misyon mwen. E sa ki mwen menm mwen renmen fè mwen renmen jwe basketball e mwen renmen jwe soccer tou. Alò nou tout nou konnen se Peter li zanmi nou e mwen menm. Mwen nan militè isi nan US Army e mwen menm m fè show pou ke m kapab enspire jèn Ayisyen. Ebyen m gen kèk kesyon pou m kapab poze espesyalman Siax jodi a e Siax di nou eske ou kòman ou fè aprann pale lang kreyòl la?

Te gen yon pakèt Ayisyen ki t ap antoure m la. E konsa, m t ap sèvi avèk yon zanmi ki soti nan Sen Mak. E ansanm avèk li, avèk lòt Ayisyen ki t ap antoure m la, m te toujou ekri tout sa m pa t konprann. E konsa, sa bat, bat anpil plon pou feve, pou te kapab byen pale lang nan. Bagay yo difisil, bagay yo difisil. Lè m te, lè m te fin koumanse, tout sa m te tande se bawoulou bouloulou kwa. Men kounye a, m fin, m fin, m fin konprann yon ti jan pi plis, men kanmenm toujou gen, toujou gen de fwa ke, ke m pa fin konprann nèt.

Yeah m panse menm jan ou Yeah Jabouin de m anpil Tout sa m tout sa m pa konprann m ekri apre m fin pale avèk moun nan ke n ap pale m al nan Jabouin mwen di kisa sa vle di ki pa egzanp gen yon fraz fò m fò m panse yon fraz sa oh pa egzanp m pa t konprann diferans lan antre men mwen pa egzanp menm. Pito kem di menm. Ou pa konprann diferan nan aksan an lè m di tankou ou menm epi menm. Bon diferans nan jan w jan w di l la. Men m pat m pat fin pwononse l byen byen jan e kounye a li li ede m. Menm kounye a m pa m pa fin konprann li men kounye a m rekonèt ke m fè erè. Men m santi ke ou pikòp lang lan byen rapid. Kisa ki motive w kòmsi pou Aprann règ lan rapid konsa. E Mwen se se levanjil la ke map eseye gaye mpa depi mpa ka kominike avèk moun avèk avèk pèp la mpaka fin gaye gaye levanjil sa e ge gen bagay kem pral manke nan pawòl kem ke map di a sa vle di se pèp ayisyen ke em renmen e sim sipoze renmen yo fòk mwen renmen lang nan fòk mwen renmen kilti a fòk mwen renmen tout sa ki

Ou genyen sou fanmi e paske ou pale kreyòl èske yo pa enterese jodi a pou yo kapab pale kreyòl? An reyalite, sa se yon bon kesyon. M pa tèlman konnen paske yo toujou California. M pale avèk yo chak semèn, men m pa tèlman gen chans pou m montre yo pale kreyòl. Men pandan misyon an mwen ta panse, wi, li t ap yon bon ide lè m marye, lè m gen pitit, pou m aprann si pitit mwen yo pale kreyòl pou nou te kapab ale ansanm Nou te ka al Ayiti ansanm pou nou nou wè jan peyi a bèl pou nou fè vakans la. Epi jis pou montre timoun mwen yo avèk madanm mwen pale kreyòl pou yo pou yo kapab e jis gen yon lòt lang nan nan tèt yo. M panse bagay sa yo depi ou aprann lòt lang menm panyòl menm kreyòl menm angle ou avanse pi plis nan nan bagay entelèk entèlèktyèl ya a ou pa konprann.

Ok Skyx apa apa de lang lan e eske ou rantre anndan kilti a osi nan manje nan mizik e nan istwa bagay sa yo? Nan istwa pa tèlman, m pa tèlman etidye anpil de istwa de peyi de Ayiti, m konnen kèk ti grenn bagay e mwen fyè de Ayiti. Men m plis rantre nan manje paske ki kote m pase ou konnen kon misyonè nou frape pòt nou pale a moun konsa yo kite nou antre pèp ayisyen se yon pèp ki janti sa vle di yap kite w antre e premye bagay ke yo pral fè pou ou yap ba w manje sa vle di se plis poul fri

Nou gentan konnen sa sa vle di. Mwen regrèt ke ou poko ka vrèman emèje nan mizik yo kòmsi pou tande mizik. A m toujou konnen m toujou konnen kèk ti bagay nan mizik la ou konnen jan ke m di w m se yon fier de ton ayisyen sa vle di pyès ou ye ayisyen mwen ye mama wou tout bagay sa yo.

M panse, m konnen gen yon pakèt moun ki konsa, espesyalman nan Florida. An reyalite, sa se yon, sa se youn nan pi bon, pi bon bagay nou kapab fè pou timoun yo, pou aprann yo pale lang nan. Konsa, depi ou pa fè sa, yo pap janm gen kilti ayisyen nan san yo, e y ap bliye tout kilti a ke ou genyen nan san ou. Sa vle di, fè tout èfò si se posib. Kite timoun yo pale kreyòl. M konnen gen kèk ti bagay ki ka rann li byen difisil. Gen, m di sa kòmsi m son yon panyòl ki difisil. Men, fè tout, fè tout sa k posib pou w kapab, pou w kapab montre timoun yo pale kreyòl. E konsa y ap, y ap tou mèsi apre, apre dizan, apre ventan. Paske m wè ke apre, apre yo fin gen laj kenzan, depi yo pa pale kreyòl nan lè sa a, yo bay vag. Yo pè pale kreyòl e yo pè ya yo yo pè de kilti ayisyen sa vle di fè tout tout sa k posib pou kite yo pale kreyòl.
Kominikasyon se se yon eleman ki trè enpòtan nenpòt lang ou pale se yon avantaj ou gen anplis men an palan de avantaj ki èske ou pa jwenn pa konn jwenn opòtinite e parapò a lòt lòt moun ki pa pale kreyòl E ou menm ou fèt anndan kilti amerikèn nan e ou pale kreyòl, èske ou pa konn jwenn opòtinite pou aprann kreyòl? E pandan misyon an, bi mwen se pou m pataje levanjil la jan ke m dwe. Sa vle di, wi m jwenn anpil opòtinite sa nan sa, paske m pa sèvi avèk ameriken. Sa vle di se ayisyen ke m ap chache ansanm avèk djab mwen. Sa vle di li rann mwen ak anpil opotinite epi tou apre misyon an m vle m vle vin yon doktè si sa posib e sa k pi gran sa k pi gran objektif mwen se pou m kapab yon doktè petèt bò isit la nan Florida oubyen nan New York oubyen Boston yon kote ki gen ayisyen ni ameriken ni espanyòl pou m kapab pale avèk yo pou m kapab sèvi sèvi pèp la e paske M pa vle retounen California pou m bliye tout sa m aprann nan. Patrn mwen gen anpil Ayisyen nan California men sa se pi gran objektif mwen pou m kapab yon doktè e konsa m panse lang nan t ap ban m anpil posibilite pou m kapab pi byen sèvi pou m konsa. Waw bon se se trè byen se trè byen monchè m renmen sa e m santi ou trè entelijan apa de lang kreyòl la ou pale ou pale lòt lang tou?

Aah bon se se yon plezi menn se yon plezi e m wè ke Skach ou se tres tres entelijan ki laj ou? Mwen genyen 21 an. 21 an ok bon e avan ke nou tèmine m pa konnen si ke ou gen yon mesaj kòm kòm ou gen yon ou gen levanjil ke w ap pataje yon mesaj ou ta bay apre Paris Milan e jodi.
M panse sa k pi enpòtan espesyal pou pou le moman. Se ke, spesyalman avèk tout sa kap pase Ayiti, tout sa kap pase Ozetazini, tout pwoblèm ke nou wè nan mond lan, m panse, m panse sa, m panse sa, sa ki ta pi enpòtan se ke nou renmen pwochen nou e ke, ke nou, nou renmen youn a lòt. Sa vle di, sa se, sa se egzanp lan ke Jezi Kris te ban nou, li di, renmen Bondye, renmen pwochen w. Sa vle di, pran yon ti tan pou Bondye, pran yon ti tan pou zan, pou zanmi w yo e moun sa yo ki pwòch ou. E mwen konnen ke kòm yon kretyen, m konnen ke si nou fè bagay sa yo, si nou renmen, si nou renmen tout moun, tout mond lan an jeneral, se konsa ke lapè Bondye a avèk levanjil Jezi Kris la kapab, kapab gaye.

Yo, menm jan e konpanyon mwen Ernest ta te di a, li enpòtan pou nou renmen youn ak lòt e li enpòtan tou pou nou kapab suiv Sovè nou Jezi Kris paske li te aprann nou kijan pou nou renmen youn ak lòt e pou nou fè sa ke nou te wè ke li te fè yo. Pataje, genyen lanmou nan kè nou pou youn ak lòt e viv levanjil li a k ap ede nou retounen al jwenn Papa nou ki nan Syèl la e pou nou kapab gen yon bèl vi sou tè a.
Alò merci guys e Skype se se Skype se pa non sèlman pale kreyòl la Skype se ekri kreyòl la paske nou tèks ansanm e misye kre ekri kreyòl la trè byen alò e mèsi paske nou tap swiv e videyo a nou espere ke nou e enspire de sa nou patajel pou ke nou kapab enspire lòt moun.